M gen yon lòt solisyon a granmoun m pap baw manti m lave menm nan dosye sa wi paske aprè tout kòb nou depanse poun tiye misye m panse si misye te antò nou tap gentan jwenn misye mwen menm m retire kòm m. Sa w di la a? Manman w pa konbatan monchè. Monchè mèt la konbatan. Men gen lè w pa konnen kantite kòb nou depanse nan kout poud pou nou jwe nèg la nan nan nan nan ranvwa nan move lwa Plis lè fini bon. Chak fwa nou plis kòb la se kote nou tay voye lò a.
Ebyen se pou sa menm. Paske siw wè voye kout poud, tann batri, fè gwo sakrifis nan lò a, dyab, misye pa pase, se ke misye inosan. Ak kisa inosan an? An! Komsi, l ap mache fè djòlè di se li menm ki gen pi gwo kay nan zòn nan, li menm ki gen gwo pi gwo machin, l ap mache di se li ki gen pi gwo bagay nan zòn nan, li se li, li nimewo 1. Anpi, an pou di inosan? Ak ki sa inosan? Sa fè w pa di se w malfèktè l ye pito? Sa fè yon konn ou poko ka pran li paske l malfèktè? Anpi mwen m gen solisyon an. Nou gentan gen solisyon an la wi. Se ou ki lach. Gade, ou se yon nèg lach wi ou pa ka fè malfektè. Ou pa ka fè malfektè. Lè ou santi ou pa ka fè malfektè konsa ou pa rantre tèt a ou ladan. Mwen, gade, mwen jouskobou. Jouskobou fòm pwen. Nou gentan gen solisyon an la. Jouskobou mwen ta ale. Pase mwen menm M pa wè solisyon pou m ta pran misye. Paske pi gwo bagay yo nou fè yo, nou fè yo granmoun. Kicha k pi gwo? M gen solisyon an! Ou pa sonje dènye djab nou te rele pou manje misye a? Li pa manje l? Djab sa se yon djab depi w lage l nan den yon moun li pa ka pa pran misye pa pase. Mwen menm depi lè m fin. Non! Men sa k gen sa vle di misye se yon malfèktè je vyann a e sale. Se sa k fè djab la pa ka manje. Ba l vag! Enben ba l vag! Kòman bay vag la?
Misye fè chèlè trop. Map Mwen sak fèm vle touyel la se pou paske fè trop chèlè di ke se li yap di an se mwen ki gen pi gwo kay pi bèl mak kay bèl mak machin nèg sa paka viv menm Bruh m pa. Mwen gen solisyon an mandem mandem kotem jwenn solisyon an.
Sa ou fè ou pa jwenn yon misye. Mwen m pa kwè w ap jwenn yon solisyon pou misye. M di w m gentan gen solisyon an. Ok tande, ki solisyon?
Monchè tande.
Depi semèn pase, mak Izo nou t ap pale. Lakay ti po gason m ye non.
Granmoun ou rive vin. Ou al jwenn Izo?
Monchè, se sa k fè m di w ou pa gason, ou poko gason. Si w ka antre viv lajwa tu pral kontakte izo mbaw respè w granmoun. Anben monchè tande nèg sa nou paka pa kraze zway monchè izo vann mwen yon grenad grenad sa izo dim sèlman pa son grenn alimèt kole nan tèt grenad la tande anpi voye anwo kay la. An gwo tèt ka misye a kote gen machin nan tout bagay gade m fin akeyi nèt m fin akeyi nèt men monchè li koute m lajan tè a wè m ganba tè a wè m ganba boy kote bò dlo a e li m vann m pran men tè sa vo lajan wi frèm sou vann tè sa wal achte nan m poko vann li nèt non m pran 15 mil nan m on nèg kenbe. M te gentan gon dimil la fè 25 mil m ba li jou 25 mil pou grenad la konnya li banm ni men jouk ka prezan li dim fòm bay on 5 mil an woy ankò e t pou 30 lap ban wi sa vle di m di konnya la m bay 3 ka la valè konnya la rès 5 mil ki rete a depi m fin boule kay la m fin boule mnchè ak tout fanmi a ak tout kay la la map pote lòt 5 mil la ale èske ou konprann.

Ok Master Monchè Malie Ou di w retire kò w a ou Non mwen menm non m pa nan Senpleman mwen menm depi m tande boum Cheri yo m pran M elimine l Malie Ebyen Grenad la koute m Tout fanti nan m nèt prèske Men Map tchwey m paka kitey li djòlè tròp Anpi Antre nou wi Antre nou Non non non bat bat non Bay nèg ki gen sekrè byen mwen menm Ok.
Monchè razè. Ke nanm a repoze an pè. Jodi a se dènye jou ap fout djòlè twòp. Izo te di m depi m limen limen y tou lage y. Ok.